Revolisyon e revolisyon ap fèt. Donk se sa k fè nou vin la jodi a la a pou nou pale avèk moun yo, pou nou di yo men ki jan e batay la e ap avanse e di yo tou ke se kòmanse n kòmanse yon toune e w ap wè ke semèn pwochèn bon ou di mwens pou Pak m gen pou m al nan Sid, m gen pou m al Chantal, pou m al Ducis, pou m al Tòbèk e aprè m gen pou m ale nan Nip kote m ap rive Ansavo. E m pral ti twou, m pral barade e zòn sa yo. E apre lè n fin fè toune a, mete estrikti nou, mete e biwo e revolisyon an tout kote. E fè revolisyon aksesib. Gen de bagay moun yo bezwen konnen, gen de kesyon e yo bezwen poze e pou nou kab reponn yo. Mete yon sekretarya ki efektif. E answit pou nou ale nan gran nò la e wè kisa k ka fèt. Leta nou sot pase nan yon tranzisyon de 9 manb ansanm avèk yon ansanm avèk minis ki se Alix J. Joseph ki nan tèt peyi a. Kòman w ka kòman w ka fè yon analiz de 9 manm lan e jodi a lan ansanm avèk minis Alix J. Joseph kòman w wè peyi a ou menm antanke yon lidè? Mwen te di pèp la sa deja, m te di l 9 manm yo p ap mennen n okenn kote. M te di yo pa t dwe aksepte, fòk yo kanpe. Men, malerezman, pèp la poko janm ka pran konsyans. Jenès la pa fè travay li. E anpil lidè, m te di w sa dènyèman, m te di nèg yo sa dènyèman, toujou ap di pèp la bon, pèp ayisyen, pèp la pa bon. Ayiti pa gen yon bon pèp. Ayiti pa gen yon bon jenès. Si n te gen yon bon jenès, yon bon pèp, nou pa t ap kote n ye a. Nou pa kab aksepte yon seri de bagay. Donk e. Gen lè gen yon pwoblèm. Wop, eskize m. Eskize m, reponn m yon kesyon. M wonde ki. Ou bay misye kouri ale la. Nèg ki poze m kesyon e lale. Mwen menm se la ou te pase de mwen. Sa ou te pase. Map di w, m te di pèp la kap ede a pap mennen okenn kote. Kote ou ka rele 9 prezidan, peyi a pa ta kab sipòte l e l pa ta kab mennen okenn kote. Dezyèman, Alix Didier Fils-Aimé son premye minis ke yo revoke. Paske si yo kab nonmen w, menm moun ki nonmen w lan di w li revoke w, revoke. E sa nou gen jodi a se ke se letranje, se anbasad amerikèn ki di misye pa revoke. E de fèt misye pa revoke. E se misye kap jodi a kap siyen kontra pou 50 an e kap mete Ayiti ajenou. Kòman w konprann ou pa menm gen 1 an pouvwa nan men w, ou siyen yon seri de kontra 50 an. Ou fè kado dwann nou, ou bay blan yon seri de bagay de sekirite nan peyi a, jis pou asire pouvwa w e pou kite yo kontinye piye e kraze Ayiti. Donk, ni ka pete a, ni ale dize fizeme, mwen te pale pèp la, mwen te di yo sa, m te di yo yo p ap mennen okenn kote, men pèp la jiskaprezan, jenès la sitou, refize pran responsabilite l. Li pa ka bon pèp. Kounye a, si jodi a m vin Jeremi, ki gen pwoblèm elektrisite, ki gen pwoblèm manje, ki gen pwoblèm sante, si m mande jèn yo akonpanye m, ann fè yon manifestasyon, se lajan y ap mande. Fò m met rara deyò, fò m met bann deyò, fò m. Non, li pa, ou pa kab yon pèp konsa. Nou pa kab kontinye konsa. Konfyans lan pèdi. Pa janm, kilè pèp sa a janm fè yon moun konfyans? Kilèl te konn soti san ke bann rara pa nan lari. Mwen menm jodi a m vin mande l fòl aprann pran resposabilite l an men. Sitou jenès la. Gad tèt yo. Wont tèt yo. Paran n fin envesti tout sa yo genyen nan edikasyon n, nou retounen sou kont yo ankò. Peyi a pa ka sipòte anyen. Gad dènyèman la mesye, nou pa wè sa k pase la a Sendomeng? Nèg yo ap deside sou avni Ayiti Se Luis Abinader avèk chaje dafè ameriken k ap deside pou Ayiti? Kot jenès nou an? Kot avangadis sa yo? Kot inivèsitè nou yo? Kot jounalis nou yo? Donk nou nan yon pwoblèm, nou nan yon twou. Se nou tout ki mete tèt nou ansanm. Pa gen mesi, Guy Philippe pa yon mesi. M pa Jezikri. M pa gen yon bagèt nan men m k ap fè transfòmasyon ke m vle. Si pou m fè sa pou m fè a, fòk pèp mwen avè m. Fòk li mache. Fòk li obeyi konsiy yo. Donk mwen espere ke pèp la ap pran bagay la an men. E m pa kwè ke malgre bagay yo lèd, bagay yo fè nwa, bagay yo n pa kab konprann yo, m panse ke si popilasyon an vle, si jenès la reveye l, nou kab fè chanjman. Jodi an, Senatè Guy Philippe pran koure, ki objektif koure sa? Jisteman se pale ak moun yo, di yo pran konsyans, an nou kab mete baz. Pou yon lòt Ayiti, an nou mete baz pou yon lòt Ayiti e di yo ke revolisyon an nou menm nou di l, revolisyon kòmanse avèk la prise du pouvoir. Fòk nou pran pouvwa pou n fè revolisyon. Nou kab fè l avèk yon ensureksyon popilè, si pèp la pran konsyans. Nou kab fè l an yon koudeta tankou Ibrahim Traoré, si gen yon nèg nan lame, nan lapolis ki gen gason sou li, ki renmen Ayiti ase epi k fè tankou Ibrahim Traoré. ki gen zam leta nan menl, machin leta, mwayen leta, li pran pouvwal, epi lèl fin pran pouvwa a, li di leta bon revolisyon, oubyen nou kab pran pouvwa a tou pa eleksyon. Nou menm nou pa ekate youn nan opsyon yo, nou kab nenpòt opsyon ke nou jwenn poun pran pouvwa a, poun fè revolisyon an mache, nap fèl. Senatè, nap pale de eleksyon jodi a, e nou wè ou vrèman motive, nou konnen se peyi a li lanse kanpay pou yon moun vote nan eleksyon ane sa. Ou sipoze al anrejistre nan biwo vòt. Èske se yon bon chwa, daprè ou menm?
Premyèman, m ap di ou eleksyon p ap fèt ane sa a. E manti. Gouvènman an konnen l pa ka fè eleksyon. Manti l ap bay. Kòman w pral fè eleksyon? Bon, oke, mwen menm ki vle kandida pou prezidan, m ap pran machin mwen m monte Pòtoprens? Kòman m ap pase Matisan? Kòman m ap pase Gresye? Kòman m ap rive anlè sa a pou bandi pa kidnape oubyen pa touye m, oubyen pou bandi a kravat tou pa kidnape m, pa touye m? Eske gen sekirite nan peyi a pou moun ki nan Nò, ki nan Plato Santral, ki ta renmen desann Pòtoprens tou, vin fè sa yo gen pou yo fè nan kapital la? Donk, anvan pou pale de eleksyon, fò di eske wap bay sekirite? Gouvènman sa pa sou bay sekirite. Gouvènman sa pap bay sekirite paske non, li pa gen ni lejitimite, ni legalite. Sèl sa k kenbe l sou pouvwa l la toujou la, se ensekirite, tout moun pè, okenn moun pa vle travay paske yo pè. yo pè bandi a kravat, yo pè bandi legal, yo pè tout bagay sa yo. Donk, yo pa gen okenn enterè pou fè eleksyon. Pandansetan, y ap siyen kontra senkantan. Men sa m ta renmen di jenès Ayiti k ap tande n la, grandans k ap tande n tou la, se ke yo pa bezwen enkyete yo. Tout sa Alix Dieuphitene ap siyen la, tout se rans. Menm sa yo ap fè a, yo te fè yo o Nijè. On gouvènman. San lejitime, san legalite pou pouvwa, li fè yon pakèt fè kado peyi a bay etranje. Men kon gen yon gouvènman serye ou gen yon paleman, ou anile yo. Y ap anile tout kontra Didier Fils-Aimé fè yo la. Depi yo kont enterè Ayiti, m ba w garanti kontra sa yo pa pral okenn kote. Nou konnen ke ou gen yon pati politik, èske pati politik sa gentan enskri deja pou pwochen eleksyon, kèlkeswa lè li ta fèt la? Non. Nou pa enskri pati a nan Karibe a. Se mwen di non m pa vle aksepte enskri l. Men pati nou an nou legal, nou anfòm, nou konfòm avèk ministè lajistis. Nou fè tout papye n, nou peye sa pou n peye, nan ministè lajistis nou legal. Yon bon pwosesis elektoral, lè gen sekirite, nou menm lè sa a wi, n ap enskri pou n al nan eleksyon. Men lè nou wè kondisyon yo reyini. Anbò, gouvènman sa yo te pwomèt nou Ke pral gon referandòm. Èske pral gen referandòm? Yo manje lajan an, yo gagote lajan an. Kounye a yo di w se nan premye tou eleksyon yo a, w ap tou vote sou yon seri de chanjman konstitisyon. Men sou ki ejid konstitisyon nou pral nan eleksyon sa la? Si nan premye tou a ou pral chanje konstitisyon. Donk nou pa kab rantre nan yon maskarad konsa. Men m konnen n ap rive yon moman pou n al nan eleksyon. E nou pral nan eleksyon. Men, mwen di men. Mwen m pa yon egare, m pa nayif. M konnen gen yon ekip militè, gen yon ekip moun k ap soufri ki anviwon lòt Ayiti. Si pa aza nou ta wè nèg sa yo vrèman vre, malgre tout bagay ki montre yo pa ka fè eleksyon, yo vle ale vre vè lèzeleksyon, nou gen ase de pati politik ki byen avè nou, ki pwòch a nou, ki enskri. E mwen menm mwen konnen, m ap mande nenpòt ladan yo, mete pati a a dispozisyon de ekip peyi a, de ekip pèp la, e m ba w garanti y ap aksepte.

Eleksyon k ta chanje sou gon lidè k pran pouvwa a tankou Hugo Chavez ki pran pou gon pouvwa kowonpi l al nan eleksyon kanmenm malgre koripsyon li prezidan epi li di li kòmanse li amòse revolisyon bolivaryèn li an. Se nan sans sa eleksyon ka chanje men pa yon eleksyon kote moun nan pral rete yon konfòmis non fòk se yon eleksyon nèg la ale l konnen kan l pran pouvwa a se pou l chanje. Strikti leta a radikalman. Men mwen menm mwen panse ke se yon revolisyon sèlman ki ka chanje Ayiti.
An palan de revolisyon, nou konnen ke oparavan, de ane de sela, ou te yon ti jan pi aktif, tout moun konstate l, men kounye a gen rekil ki fèt, èske se yon lòt estrateji ki genyen? Èske se yon estrateji ki genyen oubyen kisa ki gen an pèspektiv pou revolisyon sa yo? Toune m te konn fè yo, keswa nan Wanament, nan Okap, nan Jeremi la, nan Tigwav, nan Okay, toupatou kote m t ap fè toune yo, se nan lojik pou nou di pèp la men sa n ye, men poukisa n ap batay. Pou pèp la konnen, pou jenès la konnen, pou yo konsyantize, pou yo konnen Men batay pa yo a la. Donk se te nan lojik sa m te fè tout sòti sa yo pou moun yo konprann. E se nan lojik sa ankò ke jodi a ou wè m kòmanse sòti sa yo isit nan Grandans e m pral nan Sid, m pral nan Nip e apre nan Gran Nò. Donk se pou di jenès la e pèp la nou kab pran Ayiti an men, nou kab rekontwole peyi nou, nou kab sove peyi nou men fòk yo angaje tèt yo tou. nan batay la paske pa gen mirak kap fèt m pa kab fè yon mirak m pa majisyen m bezwen apui peyi a bezwen apui jenès la e map di yo tou pa kite moun kap fè divèsyon ni divizyon batay la batay revolisyon pa batay Guy Philippe se batay nou tout li ye an Ayiti demen m ka mouri m kapab vire la nèg yo fout m yon bal yo touye m men fòk batay la kontinye èske nap pèdi eritaj zansèt nou yo ban nou èske nap kite de twa ti raketè nan pòtoprens. Ap vann souverènte nou? Èske n ap kite nenpòt ti anbasadè ameriken oubyen ti diplomat vin la ap dikte n lalwa? Èske n ka aksepte yon peyi kote Luis Abinader, prezidan dominiken, ap ban lòd? Èske n ka aksepte bagay sa yo? Mèsi si w gen dènye mo pou jenès la, pou sitwayen nan peyi a, se kisa n t ap ye antanke lidè? Mwen m ap di jenès Grandans la, piske nan Grandans nou ye, ekskize m, m regrèt ke m pa t la, yo te fè m konfyans, yo te ban m yon manda. M pat la m di yo exkizem e se fòt mwen se mwen ki te dwe la.